Nou salye tout an fidèl telespektatè e oditè Zoe Presse Chrétienne yo. Nou di bon Dieu mèsi pou ou ki toujou swiv nou sou paj Facebook nou, sou paj YouTube nou. Sou chanel YouTube nou ki toujou ap pataje video nou yo pou fè lòt frè, lòt sè yo konnen pawòl la, tande refleksyon nou yo. Nou kontan ke nou rejwenn nou aprè midi an pou nou ka kontinye konvèse ansanm, nou ka kontinye pale ansanm. Aprè midi an nou dwe pale de nou menm antanke kretyen ki sou tè sa a. Nan Jan chapitre 17, nou li priyè ke Kris t ap fè, priyè sa ke yo rele lapriyè sasèdotal. Nan lapriyè sa, Kris t ap pale avèk Papa a. Non sèlman, nan yon premye tan, li t ap pale pou ke li di l kòman li te voye li pou l vin fè yon travay, li fè travay la. Men y ap priye tou pou moun sa yo ki te vin jwenn Papa a pa manyè Jezi Kris, e li t ap esplike tou kòman mond lan te konprann li li menm pandan l te nan mond sa a, e jan ke mond lan te konprann li an, e li prale kounye a, l ap kite disip yo, l ap kite nou menm ki aksepte l, l ap kite nou menm ki rantre nan Sali a. nan mond sa. N ap wè ke nan vèsè 15 lan, nan chapit 17 la, li pa priye Papa a pou l retire nou nan mond lan. Men, li di Papa a, li prale, l ap kite nou nan mond lan. Li di Papa a se pou l prezève nou. Paske, lè nou li, li di, Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Kidonk, mond lan p ap janm pi bon. M ta renmen nou konn sa. M ta renmen nou konnen ke mond lan pap janm pi bon e nou menm kretyen nou pap janm alèz vre nan mond lan. Genyen yon chan ki di isi ba se pa lakay, se nan syèl la nou prale. Mwen konprann otè kap chante chan sa. Men, yon nan bagay ke nou bezwen konnen, pandan se pa lakay nou an, nap pase yon tan ladan l. E tan nou ap pase ladan l lan, ebyen, Kris li priye Papa a, li di Papa a, prezève nou nan mond sa a. Kidonk, nou p ap janm ka alèz vre nan mond sa a, nou p ap janm ka alèz. Poukisa? Paske lemond l ap de, l ap fini. E lè nou gade sa ki ap pase yo, sa ki kont lavolonte de Dye, sa ki kont la lèlwa de Dye, sa ki kont lè kòmandman de Dye, nou lè kretyen n pap janm aksepte yo, nou lè kretyen nou pap janm adere avèk yo. Ebyen, lefè ke nou pap janm adere avèk yo, fòk nou tou konnen ke, a, n ap, nou pap janm kapab alèz nan mond sa. Men fòk ou aranje w pou konnen ke w p ap alèz. Paske, nan liv Pyè la, li di ke, tande sa l di wi, li di, Tout moun ki vle viv pyezman, y ap pèsekite. Sa vle di tout moun ki vle rete tout bon vre, tout moun ki vle sèvi Bondye de tou kè, ki vle sèvi Bondye fidèlman, Yo pap janm kapab alèz. E lè nou gade sa ki ap pase nan moman sa yo, nou rann nou kont vre nou pa ka alèz. Men tande ki sa Jezi Kris di. Li di, Papa, prezève yo. Pa pote yo nan mond sa, men prezève yo, paske kote m ye a, se la y ap vini tou, se la pou yo ye tou. E se sa k fè, nan vèsè avan, nan chapit avan yo, li te di, Mwen prale, m pral prepare yon plas pou nou. Kote mwen ye a se la nap ye tou men le tan ke nou ap viv pa bò isit nou konnen ap genyen pèsekisyon le tan ke nou ap viv pa bò isit nou konnen ap genyen tout kalite doulè tout kalite maladi e mwen vle pale nan sans sa pou mwen di ke pandan 4 a 6 mwa ki sot pase la yo le mond te boulvèse anpil. Nan, èske nou menm kretyen nou pa t boulvèse? Wi, nou te boulvèse paske gen kretyen ki mouri nan maladi ki te pase a. Èske sa vle di se paske nou pa t gen lafwa? Non, pa paske n pa t gen lafwa, pa paske nou pa Bondye pa renmen nou. Men moun ki mouri yo, sa ke nou bezwen konnen pou yo, nou bezwen konnen misyon pa yo. Detèmine. Nou menm ki rete se pou nou kontinye batay, kontinye rete lakay Bondye men kontinye pran pozisyon. Depi semèn ki pase a map di nou menm bagay la, kontinye pran pozisyon paske nou rive nan moman kote nou dwe fè konnen wi nou se pitit Bondye. Nou pa ka kache anba pay paske nan liv Matye a li di ke ou pa ka limen yon lanp pou w mete l anba kabann.

Kiyès nou ye? Se pa moman pou ke nou ap pè, paske mwen konnen gen de moun ki pè pou tout bagay. Gen de kretyen jodi a ki pap pran pozisyon. Yo pap pran pozisyon paske yo konnen si yo pran pozisyon lè yo ale swa nan yon anbasad yo pap jwenn viza. Gen de kretyen ki pap pran pozisyon paske yo konnen si yon moun ta tande yap pran pozisyon gen èd kap koupe. Eske jodi an nou prefere yon viza ke la parole de Dieu? Eske nou prefere defann yon viza ke nou defann Bondye? Eske nou prefere defann yon djòb ke nou defann la parole de Dieu, sa l ekri, sa l di, sa nou dwe fè yo? Nan sezon sa a, mwen ap fè menm travay la. Chak fwa mwen jwenn okazyon pou ke mwen pale ansanm avèk nou, m ap fè menm travay la pou ke mwen. Kontinye bouste nou pou ke nou konnen lè entala desizyon. Fok nou pran yon desizyon. Fok nou pran pozisyon. Si nou pa dakò pou nou pran pozisyon, nou te di sa semèn ki sot pase a, enben gen moun kap pran pozisyon pou nou. E pozisyon yap pran pou nou an, e pa se pozisyon kap kont nou an. Pozisyon yap pran pou nou an, se pozisyon pou fè nou kriye a lap ye.

Dye an ap prezève nou paske Jezi Kris mande sa. Jezi Kris di, Mwen pa priye w pou retire yo nan mond lan, men mwen priye w pou w prezève yo kont tout mal ki gen pou fèt pou yo. Ebyen, pandan l ap prezève nou antanke anbasadè, nou bezwen defann lapawòl de Dye. Nou bezwen defann lavolonte de Dye. Nou bezwen defann lèzekri de Dye pou ke lemonn konprann ke. Jan yo ye a, yo pa ka konsa. Mennan, gen yon lòt bagay ke nou bezwen konnen. Nou bezwen konnen, an tan ke anbasadè, nou bezwen defann, men tou, nou bezwen fè konnen ki sa Dye ye. Paske bon m di nou yon bagay, nan Ezekyèl chapitre 33, li di ke, li di santinèl la, Tande, si mechan an, ou pa di l nan sa li ye a l pa bon, ou kite l mouri nan sa li ye a, ou responsab nanm li. Men siw dil li se lik rete ladanl el mouri lè sa ou menm ou sove nanm ou Nan siw kite sa prale konsa pou di bon mwen menm pral nan syèl Ebyen ou prale kite lòt moun yo pandan yap fè sak pa bon ou pa di yo sa yap fè a pa bon Ebyen kitem diw Kris pral mande w nanm yo e se sa ki fè ke map ankouraje w e map bouste w tou pou ke ou pran pozisyon pou pale de Bondye. Ou pran pozisyon pou Kris. Ou pran pozisyon pou lapawòl de Dye. E ou fè konnen kiyès ou ye. Ou kanpe pou di ke non, gen bagay ki pa ka fèt. Ou kanpe pou di men kisa k dwe fèt la. Lè sa a, si mechan an li menm li pa repanti, li mouri, li mouri nan enkredilite l, ou pa gen kont pou al rann. men si w pa di l li e li mouri, ou dwe nanm li. E se sa k fè, aprèmidi an, mwen vle ankouraje nou chak a èt de modèl pou lè pari, a èt de modèl an fwa, a èt de modèl an pawòl e a èt de modèl jan w ap sèvi Kris. Sèvi Bondye. Sèvi Bondye a tout kè w e travay.